Bonswa tout moun, kòman nou ye? Mwen espere ke tout moun anfòm, anfòm ak Jezi. Bon, Jan m te pwomèt li, mwen te di ke m ap retounen nan yon lòt videyo ankò. Donk nou respekte pwomès la, nou retounen e nou pral pote yon videyo pou ou. E pou moun ki pa t konn non an, non an se Jucles Avril oubyen Avril Jucles, oubyen ou ka di Jucles Ou ka rele m Edjoo Positif donk nou pa gen pwoblèm ak sa e pa bliye wap gade m la sou chanèl YouTube Bpchaine Official an menm tan tou ou kapab vire jwenn nou sou Facebook la sou menm non sa wap jwenn nou sou Twitter e wap jwenn nou tou sou Instagram e ou kapab ale swiv nou yon fason nou menm tou nou pa gen pwoblèm ansanm avè w si w konn travay wap fè tou nou kapab toujou swiv ou tou. E ou sou chanèl YouTube Bpchenn Official nou pote yon ti enfòmasyon pou ou men enfòmasyon ke nou pral pataje ansanm avèk ou nou pral pale ou dirèkteman de yon atis ayisyen petèt ou gen dwa di ke kisa m pral di ki serye de atis sa m pral pale non gen bagay so si pat gen yon bagay ki serye m ta pral pale m pa ta oblije pèdi tan pou m fè yon videyo. M panse ke sa m pral di a la ap enpòtan e nou pral pale tou de yon lòt bagay ke atis la sot fè. Donk, lè nou fin pale de li epi w ap wè pou ki rezon nou te chwazi fè videyo sa e pou n te pale de atis sa. E se yon atis ki trè popilè an Ayiti e li se prezidan jenès ayisyen an. Se yon atis ke anpil moun renmen menm jan gen moun ki pa renmen l tou. Donk, nou pral pale w de li jodi a. Brèf, donk jan n te di l, nou pral pale de atis la ki se Roody Roodboy e nou pral pale w de Plas Bell Arena ki sitiye kò l nan peyi Kanada, yon plas kote Roody Roodboy sot plen foul a krake. Men pa w kont se pa li menm sèlman, donk li te akonpanye avèk yon atis afriken ki rele Dadju, nou te konnen Nan semèn ki sot pase a la ke Roody Roodboy te sot pèfòme lòt bò a, enben Roody Roodboy sot fè yon bagay tèt chaje lòt bò sa a, e malgre nou wè gen anpil moun ki pa chwazi pale de li, men mwen menm m ta santi m pa konfòtab ase pou m ta wè ke m pa pran yon ti tan m fè yon ti videyo pou m pale de travay ke Roody Roodboy sot fè lòt bò a. E lòt bagay ki fè m plezi, se kote ke l sot jwe a, ki se Place Bell Arena nan peyi Kanada, ebyen se yon bagay spektakilè ke Roody Woodboy sot fè lòt bò a, ebyen dirèkteman nou pral fon ti deskripsyon pou ou de Place Bell Arena. ki sitiye kò l nan Kanada. Donk, rezon ki fè nou pral dekri l pou ou, ebyen se pou travay ke Woody Woodboy sot fè lòtbò a, se yon bagay ki spektakulè. Donk, mwen m t ap santi m pa ase byen pou m ta wè m rete m pa pale de sa Woody Woodboy sot fè lòtbò a e kote l sot fè l la, yon kote ke atis ayisyen poko janm frekante. Donk, Woody Woodboy sot fè mèvèy ok. N ap pran pati Plas Bell Arena a avan.

Plas Bèl Arena se plas ki sitye kò l dirèkteman yon kote ki rele Laval nan pwovens ki rele Kebèk ki chita kò l nan Monreyal, Kanada. Men pa w kont, li pa pi gran plas ki genyen lòtbò a. Avan l gen 2 pi gran plas, gen plas ki rele Le Centre Videotron, Le Centre Videotron de Québec, e li genyen Le Centre Bell de Montréal ki se 2 sa yo ki vini avan l. Pakont, plas Bell Arena son plas ki konstwi, ki pran. prè ki gen yon kapasite ladan l ki gen yon kapasite de 10.300 asiz. Donk lè m di asiz, si w pa konprann, ki gen yon kapasite de 10.300 plas. Sa vle di se yon gwo kote ke Roody Roodboy t al pèfòme lòtbò a, li krake lòtbò a. Donk m pa ta ka, m pa santi m te ka rete pou m pa ta fè yon ti pale de sa. Donk plas Bell Arena. son yon kote yo pran, ki son yon kote ki valè, sa vle di montan kòb, montan lajan ki konstwi Plas Bell Arena li evalye a 200 milyon dola. Sa vle di son gwo kote e malgre sa se pa li menm ki pi gwo kote an nan ki ki se pa li ki pi gwo kote Monreyal. Donk Li se twazyèm pi gran plas ki sitiye l dirèkteman a Monreyal e ki yo te depanse prè de 200 milyon dola pou yo te kapab konstwi plas sa a ki se plas Pearl Arena ki gen yon kapasite de 10,300 moun ke Roody Rodboy te sot pèfòme ladan nan wikenn ki sot pase an la, se te yon bagay spektakilè. Wi jan m sot di nou an ke an jeneral Plas Bèl Arena gen yon ti siyonon ke yo ba li, yo rele l peti plas Bèl Arena di Wokè, donk li gen adrès li ki se 1950 rue Claude Garnier. nan Laval, pli presizeman nan pwovens ki rele Kebèk, nan Monreyal, Kanada. Donk, se la li sitiye kò l e jan m t ap di nou, stad e plas sa a li te kòmanse debi an se te an 2014 e yo ta pral fini l an 2017 e se te an menm 2017 sa a tou yo ta pral ouvè pòt pou yo te kapab akeyi de zatis, de spòtif pou kapab vin bay spektak anndan sa e sanzoubliye nou te fè w konnen ke E kote sa, se yon kote yo te depanse prè de 2 milyon dola pou yo te kapab mete plas sa kanpe e pwopriyetè plas sa ki se mèt li direkteman, ebyen li rele Evenco. Ebyen yo te ouvri l, se te nan otòn 2017, lè n ap pale de otòn, n ap pale de prentan, lete, otòn. Donk si memwa m pa fè m defo, lotòn se te nan mwa jen, donk m panse ke se te nan mwa jen ke yo te. ouvè pòt yo pou yo te kapab kòmanse akeyi des artistes et des sportifs pou kapab al bay des spectacles anndan ebyen parmi moun sa yo potko janm gen yon atis ayisyen ki tal pèfòme anndan sa ebyen nou te rive jwenn Roody Woodboy antanke premye atis ayisyen ki yon atis anpil moun renmen anpi anpil jèn ayisyen renmen anto e nou konnen ke li se prezidan jenès ayisyen an donk ebyen Roody Woodboy se premye atis ki te arive al pèfòme lòt bò sa akonpanye de Dadju ki sòti an Afrik e nan moman ke Roody Roodboy tap pèfòme sa Roody Roodboy ofri yon spektak se te yon bagay tèt chaje donk moun bouje e sak bèl la sak fèm plezi mwen menm paske 10300 asiz donk 10300 10000 moun se pat 10000 ayisyen ki te anndan. Donk, se son dè Kanadyen, se son dè Afriken, se ton, se son dè, dè Gwatemaltèk. Donk, moun ki soti patou, patou nan mond lan, donk, ki abite Kanada, ou donk ki renmen atis la. E, donk, m nan fòk mwen di sa tou, yo pa t vini sèlman pou Roody Roodboy, men spektak Roody Roodboy t ap ofri an, donk, pa t gen, pa t gen kesyon de Ayisyen sèlman k t ap danse. Donk, anndan an foul moun, e anndan an pa t. Pa ou pa, se pa yon kote te gen anpil ayisyen vre. Donk anndan foul moun, ni blan, gade ni nwa, ni azyatik, ni spanich, anndan foul moun, enben se te yon bagay tèt chaje, wou ti fè moun danse. E mwen menm lè m ap gade videyo a, anfen m santi m kontan, paske lè w gade pou wè, premye atis ayisyen ki pral pèfòme yon kote se atis. Entènasyonal yo sèlman ki pèfòme la, se son de grand atis, de grand atis ameriken, atis kanadyen ki konn al pèfòme la, donk nou te rive jwenn Woody Woodboy, Woody Woodboy kal pèfòme lòt bò sa, enben Woody Woodboy ofri yon spektak, se te yon bagay tèt chaje, mwen menm mwen di bravo a Woody Woodboy, kenbe la, nou kapab fè pi gwo bagay toujou, nou kapab rive pi lwen toujou, se pa kesyon de lang ki fè. e mizik nou ki fè pwodwi nou yo pa ka mache men se sa nap ofri a donk malgre Roody Robert tap pèfòme se te mizik kreyòl donk tout moun te bouje tout moun te danse paske yo te kontan wè atis la yo te kontan spektak ke l tap ofri an se te yon bagay tèt chaje alò se la nap mete fen nan videyo pou jodi a deja nap di w babay e nap rewè ankò nan yon pwochèn videyo tchaw tchaw.